Pèp ayisyen kòman nou ye? M konnen nou pa abitye wè m san moustach la, donk bab la fon ti pouse, men jodi a se pa sa k objektif videyo a. M ap fè ti videyo sa jodi a pa rapò a kominike 19 novanm nan, ke m te reyaji sou li dayè e m p ap tounen sou li, di gouvèneman Kanada e dènye kominike an dat gouvènman ameriken an. ki mete nou sou lis OFAC. Donk nou gen tout respè pou ofisyèl gouvènman Kanada oubyen ofisyèl gouvènman Ameriken yo. M panse yo se de fonksyonè k ap fè travay yo, menm jan tou nou menm yon epòk nou te fonksyonè, nou t ap fè travay nou. Nou konn kòman sa mache. Nou pa kenbe yo rigè, nou pa gen oken pwoblèm kont yo. Sèl sa m ap di, onon di prensip di kontradiktrò, e m byen kontan, keseswa la lwa su lè sanksyon o Zetazini, keseswa la lwa su lè sanksyon o Kanada, yo mete de mekanism a la dispozisyon nou pou nou bay kontragimantè pa nou. E se ke nou kòmanse fè o Kanada e ke n ap fè dè la semèn pwochèn o Zetazini. Donk, m ap di tout Ayisyen rete tèt frèt. Jodi a. Sak te enpòtan nan peyi a se pa Gary Bodeau ki te prezidan chanm depite e ki gen pwoblèm a de gouvènman etranje ou byen de gouvènman etranje ki gen pwoblèm avè m donk pa tranzitivite m di ki gen pwoblèm avèk de gouvènman etranje m pa gen pwoblèm avèk pèsòn an se ki me konsène je ne rien fè pou merite sa e. Pwobableman, e sa m vle nou konnen se ke m pa swisidè. Nou pap jwenn mwen pann nan otèl. Nou pap jwenn mwen nan altèkasyon nan lari, swa gen yon moun ki bat mwen oubyen ki ban mwen yon katouch pa aza, eksetera. Non, non, Gary Bodeau pa swisidè. Donk pou avwa etidye la psikoloji, eksetera, je se koman me maintenir parapò a tout Sè sèz alegasyon tout sa kap vini etc. Donk nou prè pou nou pran responsabilite nou. M espere ke gouvènman ayisyen an pa pral fè pèsekisyon politik. Mwen menm m disponib. Mwen prè. Nenpòt lè gouvènman an Ayiti, lajistis nan peyi m rele m, m pa premye moun yo akize sou latè. Tout moun gen dwa pou yo defann tèt yo. M ta renmen nou kwè, m ta renmen nou konprann sa. Kominike sa yo k sòti a la pa fè de mwen on fijitif. Kominike sa yo k sòti a pa fè de mwen on delenkan. Kominike sa yo k sòti a la pa fè de mwen on kriminèl. Sèlman. M pa pral fè des entèvyou pou m atake des fonksyonè k ap fè travay yo etc. Sa se pa mwen. M ap rete yon òm deta jiskobou. Men sepandan, lalwa sou lè sanksyon Ozetazini bay de pwosedi m antann itilize yo nan serenite, nan tout diskresyon sa mande. La loi sur les sanctions au Canada bay 2 mekanism m antann pou m itilize yo nan la pè e la serenite. Donk, tout jounalis ki zanmi m ki te swete gon entèvyou avè m eksetera pou m te fè dezanvole, wè, wè, di 2 bagay selèb k ap rete eksetera. E mesye jwe l dousman. Donk. Tout moun gen dwa pou yo defann tèt yo e lwa sou sanksyon Ozetazini yo, yo mete de mekanism pou sa, ki klèman defini. La lwa sou lè sanksyon o Kanada mete de mekanism sou sa, ki klèman defini. Donk y a eu des arguments qui ont été rendus publics. Gen de kontra-arguments k ap vini. Donk laprès pa yon tribinal, m te toujou ap konbat sa an Ayiti. Donk se pa jodi a e kòmsi m pral chak sa m ap fè m ap sòti yon nòt de près, yon kominike eksetera. Sa pa enpòtan, nou p ap tande m sou dosye sa a. Men sa sèlman m ka asire nou, sèke tout mekanism lego ki mete a la dispozisyon nou, O Kanada oubyen o Zetazini n ap itilize yo. Mentnan pou pèp ayisyen an. Jodi an nou wè sa k ap pase anndan peyi a. Sa k ap pase anndan peyi a gen de rapò, gen de evenman, donk gen anpil, gen anpil bagay ki pase nan peyi a la jodi a. Donk m ap di pèp ayisyen an resezi l. Gen peyi ki te konnen pi gwo evènman pase sa, ki te konn plis pwoblèm pase sa men ki sòti. N ap mande elit peyi a resezi yo. Petèt, pou m onèt, se ke m toujou ye, petèt ke nan 3 dènye ane la yo kriz ki sot pase anndan peyi a, petèt ke mwen menm, de lòt aktè, le prezidan ki a ete asasine, lèzansyen premye minis, lèzelit ekonomik, legliz, laklas politik, petèt ke nou pa t mete nou alawotè pou nou te fè de diskisyon pou nou te jwenn akò sou dezakò nou, pwobableman ki mennen nou kote nou ye la. Donk, nou p ap rete la, m ap di.